Kabinè Advocatus epi Kado ki kolektif avoka k ap defann dwa moun epi kabinè Advocatus Law Firm Jodi an kòm avoka nou pral abòde 3 pwen Premye pwen an se dosye tretman dosye DGCIS lan, paske gen anpil enfòmasyon ki bay nan rapò lan ki fos. Se de enfòmasyon enfonde, de enfòmasyon fantezist, de enfòmasyon pa chita sou anyen. E dezyèm pwen, se sa ki gen rapò a prizonye Okap yo. E twazyèm pwen an se kesyon denonse gwo rezo vòlè tèk twouve l nan silo, ki gen gwo komisè ladan l gwo jij, k ap bat ti malere, malerèz, vòlè tè yo, fè fo papye, jwenn notè nan Dèlma, jwenn aprantan nan Dèlma, k ap fè papye pou yo di ke se yo k pwopriyetè. Bon, sa k enpòtan se ke, an n kòmanse avèk dosye Elionor Devalon. Donk m ap presize pou nou ke m se avoka, m se youn nan avoka DG a. Edenon Devalon avèk avoka 2 polisye yo. Map di nou byen, yo ka pale de tout bagay nan rapò lan sof dwa. Tout sak di nan rapò la de paj 1 a paj 43 ki trete de DGCS lan se de pur alegasyon. Lèm di alegasyon an, tripotay. Se yon rapò ki chita sou tripotay. Se pa yon rapò ki chita sou anyen de konsekan, anyen de veridik. M pral pran egzanp avè nou. Gen yon montan ke dcpj bay, 1 milyon 299 mil 729 goud lan.

Men sa k pi enpòtan pou yo, yo tèlman bezwen atake notoryete, atake repitasyon DG an, yo mete montan an. E yo konnen chif lan se yon eleman de kominikasyon ke l ye. Donk, nan moman an, lè yo mete montan sa a, donk, pwofàn nan pral di kèt, ap toujou gen kòripsyon, gade ki kòb nèg la bay gang pou achte zam. Donk, tout sa a se de bagay ki fèt a desen jis pou atake, pou nui Notoryete pou nui repitasyon DG a. Ou ap wè nan rapò lan tou, yo pale de relasyon oubyen kominikasyon ki ta gen ant DG CRS lan e Magalie. M pa avoka Magalie, sa ki enpòtan se ke Magalie te bezwen yon èd e DG an sibveni a bezwen l, li prete l 200 mil goud. yon akò vèbal. E malerezman, onivo de la dcpj, nèg yo pa menm konn pwosedi ki relativ a lwa avril 2017 lan sou sinyati elektwonik lan, sou prèv elektwonik lan. Atik 1101 kòd sivil lan, nan lwa elektwonik lan, sou sinyati elektwonik lan, di ke ekri su papye avèk ekri su òdinatè, su telefòn nan gen menm valè. Don malerezman mesye yo gen yon eleman, gen yon pwosedi ke yo pa ranpli, ki fè ke prèv telefòn nan vin yon prèv admisib. M pap di nou li. E pa mwen ki pou di nou li, m pa avoka nou. Men nan rapò dcpj an se yon rapò ki pa gen yon plan metodolojik. Ki pa gen bibliyografi, ki pa pèmèt mwen wè kiyès yo pran kòm referans, kòm baz de depar. pou redije rapò la. Donk son rapò de 43 paj, gon antremèlman, gon melanj, sa vle di yon galimatcha pou mwen. Paj 1, paj 2, paj 3, sa vle di wap wè yo pale de sa, yo pale de sa men yo pa janm pale ou pa gon pati nan rapò lan menm si son plan tripati ke yo ta fè. Pa gon pati nan rapò lan ki trete de la reprezantasyon dè prèv. Dayè mwen omete endis nan rapò lan, pa gen La dcpj ne traite pas les indices. Dayè, depi ou nan endis, ou nan kabinè denstriksyon. Donk, on ne parle pas d'indis au niveau de la dcpj. Sa e trè enpòtan. Donk, on nèg k ap di m endis nan rapò, m ri w. Paske malerezman gon eleman, gon fòmasyon ke w pa genyen paske nan dwa yo pa di w endis devan dcpj. Non, jamè. E de de, yo pa etabli lyen de kozalite a, si nou rele l konsa. Lyen de kozalite sa vle di, pandan yo di Dejan finanse gang nan, yo pa ban mwen kòm prèv de kont de depo ke l te fè sou yon kont bankè ki appartenu a yon gang. Kounye a, lè yo di m sèvi de pon, èske son enfraksyon? M pa konnen. Men èske le fèt ke Dejan prete 200 mil goud lan son enfraksyon? M pa t konnen si prete yon kòb te yon enfraksyon. M pa t konn sa. Donk se 2 moun ki kache dèyè rapò lan kap anmerde DG an ki bezwen nwil se 2 moun ki bezwen pòs lan m dil sa dayè wap wè pandan DG a nan gadavi yo gentan mete lòt moun vwala nou te dil 6 mwa e kòm de fèt 6 mwa a vre nan aretel e peyi ap toujou konsa nap toujou chèf e nap toujou ka kraze notoryete malere malerèz pou satisfè bezwen nou gen karma. E m ap di n tou, DG an te vin ak yon pwogram yo rele mache kontre. Enben se sa k pral fè fye nèg dou. Pral gen plis egri. Nan pwogram mache kontre an se ale vè lè pli fèb, lè vilnerab. Ale vè lè lese pou kont. Ale vè se e sèl ki viv avèk mwens ke 1 dola pa jou. E nan pwogram mache kontre an gen 2 chif. Devan Altagras. Ekip CRS la, ekip pwogram nan, ki te mete pwogram nan sou pye an, resanse 500 moun, sa vle di 500 malere malerèz orijin de Valtagrace k ap mande. Sa vle di, jodi a deja, li fè yon desann, li di, monchè, jodi a, m ap eseye fè yon jan avè nou, ban m fè kat elektoral pou nou, ban m fè ak donesans pou nou. Yo resanse yo e wap jwenn nan dosye, nan 500 moun ki yo resanse nan Madagascar, 210 dosye trete. Yo pap di sa. Yo pap fouye nan rapò a. Paske si yo fouye l, enfòmasyon an pap fè yo byen. Fontamara, y al devan legliz Sen Michèl, yo resanse yon pakèt malere malerèz ankò. 167 dosye trete. Yo pap di l. Kanapevè, 400 moun. 400 malere malerèz, 285 dosye trete. Sent Terèz gen 1500 malere malerèz ou jwenn. E gen anpil moun ki kontan, e sa ki fè gen de moun ki kriye lè arete Dejean paske yo di se premye fwa nan tèt CAS gon konstans tankou zanmi an te di l lan, nan pèman, nan ti nan ti kaka an y ap bay benefisyè yo. Epi gon ekip bann moun k ap pale nan radyo tou k ap di gon ekip bann kòb y ap bay, gen favoritis. Kòmsi fò n fò n fò n fò n fouye zo nan kalalou. Pa pale san pa konnen. Pa pale san pa konnen. Tout kabinè an, nou menm nan nivo kabinè an pa gen anyen map di la ki pa chita sou de dokiman. E je tout les enfòmasyon relativ au fonctionnement de la CSE ak mwa. Lè w di m gen de moun ki jwenn 100 mil goud, 75 mil goud, men yo defini bezwen an fonksyon de priyorite l. On moun ki malad avèk on moun ki pral lekòl se pa menm priyorite. Si moun nan di w li pral fè operasyon li bezwen 100 mil goud avèk on moun ki di w li pral lekòl. An monchè lekòl la ka yon ti tann wi bon n sove moun ki pral lopital la nou pa konnen nou pa fòk m sur e sèten pa gen youn nan nou ki ale oprè de la cs k al fouye lè enfòmasyon non nou la n ap rouspete nou la n ap pale anpil nou la n ap pale n ap bay de enfòmasyon ki ewone epi jis pou satisfè de bezwen non nou menm kòm avoka n ap di l le dwa ne sasye pa sur de skandal de gras. Nou vini pa konble la sosyete ou byen kòmsi tèt popilasyon avèk dezenfòmasyon ki ewone jis paske nou pa renmen yon nèg. Eske nou konnen tou DGCIS lan se dènye nèg, alò se pa dènye nèg ki siyen yon chèk ki an favè de benefisyè de CIS. Non. Lè yon kòb sòti, lè yon sibvansyon fèt li gen yon mach a swiv. E jan m te di l lan, sèvis sosyal trete l. Sèvis sosyal voye l bay biwo teknik ki trete l, epi biwo teknik ba yon dezyèm analiz anvan yo voye l bay direktè CAS la. E direktè CAS la li menm ki sa l fè? Depandaman de disponibilite dajan ki genyen, li ka fè swit a demand la. Sa ka rive ke pa gen kòb. E sou DG Devalou, yo fè efò paske yo konnen lè mize an rèd, Lè lavi an pi chè, donk gen plis bezwen. Ekip lan te travay, yo fè, alò li te a 1500 goud. Benefis yo te konn ye 1500 goud, li pase a 2000 goud, e gon kote li pase a 4000 goud. Anpil efò fèt pou satisfè bezwen benefis. Dayè yo rele li kès dasistans sosyal. Sa vle di, gon bidjè tou CRS genyen. Gen de kòb CRS pa ka debloke, nou klè nan sans sa. Gen de kòb direktè an paka debloke si l pa pase pa minis afè sosyal la. E gen de kòb direktè a gen dwa mande si minis lan pa bay oke l, si minis lan bay oke l kòb sa pap debloke. Si te gen kòripsyon, malerezman kòm mwen wè dcpj mete nan rapò la, ULCC te gen dwa bay yon rapò defavorab a nèg CST. Donk jodi an la tou sesi pou m di nou ke 1. Gon men politik ki dèyè arestasyon an, gon men politik ki bezwen CAS, donk yo enfliyansye redaksyon rapò la a desen politik, a desen dènui, jis pou anmède DG a. E nou menm kòm avoka n ap di non, nou rete kwè ke kòm avoka nou kwè nan sistèm nou an, nou konnen gen de moun anndan sistèm nan ki konpetan, ki serye, k ap trete dosye ak serenite e k ap di le mo di dwa. Menm lè dosye al kabinè menm rete konfyan ke map lage direktè a, map lage 2 polisye yo. Tout an me bazan su lè prensip de dwa. Donk jodi an kòm avoka nap dil, map di popilasyon an pa kwè nan anyen kap di sou rezo an, nan radyo yo konsènan DGF sil pa fonde. Venez auprès de moi, demandez moi des informations et je partagerai avec vous ces informations. Men w pa gen anyen nan men w, wap rouspeto, wap voye anlè. jis pou fè plezi a yon klas politik oubyen yon sektè politik. Dezyèm pwen se sa ki gen rapò avèk.